Jedi 25 fevriye 2021 Medam, Mesye, bonjou, bonswa, byenvini nan katriyèm edisyon Eklè Info pou semèn lan, men kèk nan prensipal enfòmasyon ki pral fè esansyèl jounal nou. Pou pi piti 4 moun mouri, plizyè prizonye sove nan kad yon evazyon jounen jedi 25 fevriye 2021 an nan prizon sivil Kwadèboukè a, fòs lòd yo ki te deplwaye nan okazyon an te rive mete men nan kòlèt plizyè evade, Toutfwa jiska fen jounen an okenn sous nan lapolis la pat konfime si chèf gang Vilaj Dedye a, Anel Joseph pami evade yo. Konvokasyon Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, adrese bay ansyen senatè Nip lan Nenel Cassy nan dat vandredi 26 fevriye kap vini la a pa konfòm ak lwa ayisyèn yo, selon deklarasyon avoka ansyen senatè Nip lan, Mèt André Michel, Nan sans sa, Mèt André Michel fè konnen lap tann plis detay bò kote dcpj sou konvokasyon sa. Kòdinasyon Jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn Pòtoprens lan pote presizyon konsènan rate dlo Sant Petyonvil ap fè fas depi kèk jou, selon Kòdonatè Jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn Pòtoprens lan, Iran Clerveau, sitiyasyon sa rive akoz konstriksyon anachik, pwoblèm anviwònmantal pou nou site sa yo sèlman. Pou pi piti 4 moun mouri plizyè prizonye sove nan kad yon evazyon jounen jedi 25 fevriye 2021 an nan prizon sivil Kwadèboukè a nan okazyon divès inite nan pnh la ki te deplwaye te tire anpil katouch pou te eseye repran kontwòl sitiyasyon an kote fòs lòd yo te mete men nan kòlèt plizyè evade. N ap souliye jiska fen jounen an okenn sous nan lapolis la pat konfime si chèf gang Vilaj Dedye a, Anèl Jozèf pami evade yo. Mèt André Michel fè konnen konvokasyon Direksyon Santral Polis Jidisyè a, dcpj, adrese ba ansyen senatè Nip lan, Nenel Cassy, nan dat vandredi 26 fevriye 2021 k ap vini la a, pa konfòm ak lwa ayisyèn yo. Selon Mèt André Michel ki se avoka ansyen senatè Nenel Cassy, dcpj pa mansyone si se pakè oubyen kabinè enstriksyon ki ba li otorizasyon pou konvoke Nenel Cassy oubyen ak ki tit li envite ansyen palmantè a, nan sans sa mèt André Michel fè konnen lap tann plis detay bò kote dcpj konsènan konvokasyon ansyen senatè a. Mèt André Michel te nan mikwo Jean Robert Toussaintfort ak Mackenson Registre. La prétendue convocation du sénateur Cassy, m vle presize. Il y a pas encore de convocation au regard de la procédure. Poko genyen konvokasyon. Gen dwa pral genyen konvokasyon, men poko genyen konvokasyon. E sa, je regrette de le dire, lè m gade sa dcpj voye rele konvokasyon an, M gen enpresyon se Jovenel ki pwofesè nèg sa yo. Lè dcpj, kòm lapolis jidisyè, ap konvoke yon sitwayen, kèlkeswa le sitwayen, gen 4 eleman ki dwe rantre nan konvokasyon an. Premye bagay, dcpj. Li fèt pou l di kiyès ki mande l fè konvokasyon an, kiyès ki ba l otorizasyon pou l fè l, èske l ap aji dan le cadre d'une commission rogatoire du cabinet d'instruction, èske l ap aji konfòmeman a la demande du parquet. Se premye bagay. Dezyèm bagay ki dwe nan konvokasyon an, fòk dcpj di nan kad ki dosye, ki dosye k ap trete. Twazyèm eleman ki dwe nan konvokasyon an, fò dcpj di a ki tit li konvoke moun nan. Èske se a tit de temwen? Èske se a tit denkilpe ou de prevni? Èske se a tiro de viktim? E katriyèm eleman ki dwe rantre nan konvokasyon an, fòk dcpj raple moun nan dwa ke l genyen, pou l fè l akonpaye de yon avoka. Sa vle di si yon moun nan dcpj, ou pa ka fè yon pa ka fè yon konvokasyon ki gen 4 eleman sa yo ladan l, sa vle di ou se yon nèg ki pa janm nan lekòl dcpj ditou, a paske se Jovenel ki pwofesè dcpj. Vwala poukwa, analizan la convocation du sénateur Cassy, la prétendue convocation, nou konprann ke poko gen konvokasyon.

E se se kòm prevni, e se se kòm viktim. E fò w raple m dwa ke m genyen pou m fè m akonpaye de w avoka. Ansyen senatè Nip lan Nenel Cassy kalifye kòm pèsekisyon konvokasyon Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, adrese ak li nan dat 26 fevriye k ap vini la a. Nenel Cassy ki fè konnen li pa enplike nan okenn move zafè, fè kwè pouvwa an plas la deside pèsekite l pou pozisyon politik li, Nan okazyon, Nenel Cassy renouvle angajman l pou li rapousuiv ak konba kont pouvwa an plas la ki selon li menm se yon diktati. Ansyen senatè Nip lan Nenel Cassy te nan mikro Jean Roberto Senfort ak Mackenson Registre. E se poutèt sa dimanch, pandan nou pral mache kont diktati, pandan nou pral mache pou respè konstitisyon an, pou respè demokrasi a, men n pral mande liberasyon tou tout kidnapè. Tout moun yo kidnape yo, patikilyèman Dominiken yo tou. Etidyan an, nou pral mande liberasyon l. N ap di pèp ayisyen, sa k ap pase anndan peyi a, nou konprann li. Moun ki fè istwa yo konnen l deja. Men yon bagay ki enpòtan pou note pou mwen. Sè ke jodi a, pèsekisyon politik la tout moun denonse. Mwen menm patikilyèman, mwen jwenn sipò pèp ayisyen e m jwenn sipò tou tout opozisyon an. Tout moun nan opozisyon an rele m, yo di m yo solidè ansanm avè m. Menm moun ki pa nan politik, yo rele m. pou yo pote solidarite yo ban mwen nan batay sa ki se batay pèp la. M ap asire yo e m ap asire pèp ayisyen ke mwen menm k ap pale la avè nou, mwen klin. Nou wè tout fil

Paske jodi a m son viktim. M son viktim de pouvwa sa. Pèp ayisyen wap batay pou yon bòn koz e n bay garanti n ap rive a viktwa final. Pa dekouraje paske batay pou chanjman pa janm fasil e l pa janm kout. S on batay ki long paske se batay pou chanje lavi lòt moun. Sa vle di nan sans sa, pa kanpe nan wout, pa dekouraje, batay la se nou tout kap fèl se pa sèl mwen menm, an nou tout met men ansanm pou dimanch lan yon reyisit total kote pou n eksprime e pou blan an konprann trè byen pou pèp ayisyen lèl pale fòk li respekte. Bò kote pa yo, ansyen senatè Lwès la John Joël Joseph, ansyen depite Pò Sali a Sinal Bertrand ak manm Viv Ayiti a Rony Timothée pote apui yo ak ansyen senatè Nenel Cassy Yo di pouvwa an plas la deside pèsekite akoz angajman l nan batay kont prezidan Jovenel Moise, John Joël Joseph Sinal Bertrand ak Rony Timothé ki lonje dwèt sou pouvwa an plas la kòm responsab fenomèn kidnaping lan nan peyi a, plede anfavè pouswit mobilizasyon kont chèf leta a. John Joël Joseph Sinal Bertrand ak Rony Timothé te nan mikwo Jean Roberto Sainfort ak Mackenson Registre. Jodi a n ap pran yon ti tan pou n fè yon ti rapèl on mwa pandan Jovenel te fin prezidan li te raple l ap foure bwa nan je m avèk je evite bose mwen te gen tan di misye li s on apranti diktatè men nou pa t jwenn Sipò popilasyon an, sipò laprès. Jodi a men rezilta. Konsènan konvokasyon Senatè Nènèl, ansyen eli Fanmi Lavalas menm jan avè m, nou konnen nou pa odesu lwa peyi a, enstitisyon peyi a. Sepandan, n ap pran tan pou n fè yon rapèl. A Mesye Leconte ki se direktè dcpj, nou di l sonje sa k pase Godson apre l te fin antre nan labou santi a, sa k te rive l nan Sen Mak. N ap raple l sa k sot rive Normil Rameau la a, ke yo te monneye oubyen yo trennen nan pakèt salte anndan peyi a sa k te rive l. N ap di misye si l se yon pwofesyonèl, Si l gen de lòt kad ke peyi a ta sipoze kwè nan yo toujou, sonje avni l, avni pitit li, avni tout lòt moun k ap gade l nan sosyete a. Nou ka toujou reponn konvokasyon dcpj nenpòt kilè, pase Nenel pa sèl. Nenel gen yon popilasyon k avè l, li gen yon pakèt moun ki respekte enstitisyon peyi a ki prè pou n al reponn kesyon devan dcpj. Sepandan, 2 minit. Apre Dorval te fin mouri a, dcpj poko di anyen. Mwen menm pèsonèlman yo kidnape, nou te wè tweet minis Ayisyen viv a letranje a ki te fè yon tweet pou l montre ke li patisipe nan ka kidnaping mwen an. 1 an apre, dcpj poko janm di anyen. Dcpj si tèlman gen planch, gen pen sou planch la, m panse gen 2 lòt dosye Fò l kesyone yo avan ke l ta konvoke Senatè Nènèl. Nou konnen plan, nou gen dè enfòmasyon si, nou konn kisa yo vle fè, nou prè pou n afwonte yo. E pa nenpòt ki mwayen nou ka prezante devan yo, men yo menm fò yo sonje konstitisyon peyi a gon pakèt bagay. Nan lane 2019, sou yon tab konferans tankou jodi a, nou te di ke kidnapin nan se kidnapin deta. Ensekirite leta Men laprès kòm anpil sitwayen anndan peyi an nou te meprize l e jodi a an 2021 2 lane pli ta kidnapin nan vin tounen youn nan enstitisyon etatik ki pi fò ki pi pwisan e ki depase pwisans lapolis anndan peyi an. Jiska prèv di kontrè, pèp ayisyen an oblije menm rive nan yon sitiyasyon kote l pa ka fè konfyans a polis peyi l tèlman gen moun k ap kidnape moun non sèlman sou machin lapolis, sou machin sèvis leta men avèk inifòm lapolis sou yo. Yo kidnape nan. Jou sa yo, nou te kapab di, yon ansyen sibtiti komisè di gouvèneman, Mèt Abias Edumé ki pase plis pase 8 jou nan sekestrasyon e libere aprè yo fin bay ranson. Yo kidnape yèswa Venel Ile. Venel Ile se yon malere, yon moun. ki gen sèt pitit, e se li menm ki travay pou ba yo manje, pou ba yo bwè, ke nou konnen jounen jodi an ki se yon otorite defakto, se yon prezidan ilegal, se yon prezidan ilejitim, e l kapab rive nan yon sitiyasyon kote l ap fè echanj ant sitwayen avèk moun ke li menm menm li. òkestre kidnapin yo. Donk nou pwofite moman sa a pou nou envite pèp lan pou l soti nan silans li e pran lari an non sèlman pou l al manifeste kont kidnapin, pou l al manifeste kont diktatè, pou l al manifeste kont asasen kriminèl men pou l pran lari an. pou l mande respè konstitisyon ayisyen an nan atik 134 pwen 2 ki di manda Jovenel fini depi 7 fevriye 2021. Nèg yo mete pou atake moun ki fè pati opozisyon an, li deja stat. Nou te wè a plizyè repriz kòman yo atake senatè Youri Latortue. Nou wè a plizyè repriz kòman yo fè tantativ pou yo te menm elimine yon moun tankou Youri Chevry. Dayè. Akizasyon yo pa fonde. Lè yon polisye ap reklame 25 mil goud sou ti kat li, alòske ou pa ba li l pandan w ap voye sak lajan bay bandi. Lè yon polisye ap reklame 50 mil goud sou chèk li, ou pa ba li l alòske w ap voye pil lajan bay bandi, sa vin fè polisye a gen yon revandikasyon sosyal. Donk, revandikasyon sa a polisye a genyen an, se konsènan enstitisyon l. Men nou menm se dechouke n mande pèp la pou dechouke Jovenel, ki pa gen anyen a revwa avèk. Bagay 509. Nou vin la a pou n di nèg yo, lè w ap chache fè pèsekisyon politik, chache yon jan pou fè mal ou a pou l parèt byen, paske se pa enbesil ke n ap fè. Jodi a, a plizyè repriz tout moun konstate yo tante atake Senatè Nenel. M sonje nan Nip, yo debake kay yon zanmi, yon pwòch Senatè Nenel ki rele Amata Jean Philippe, tout moun te wè, Yo asasine menm yon ti fiyèt 16 an pa t epanye de plizyè bal. Sa vle di yo vin remake efektivman veritab opozan politik lan se nou menm. E sou baz sa nou merite lanmò e se sou pretèks sa y ap chache elimine Senatè Nenel. Kòman yon bagay fè pase Dèlma 40 B gen moun ki mouri e touswit aprè yo fè tantativ pou yo elimine Senatè Nenel. Nou wè Ebyen lè se manifestasyon, tout inite nan lapolis la reponn prezan pou bay moun gaz, pou atake jounalis, pou elimine jounalis. Mwen m pral fini sou pawòl jounalis yo. Se sou tribin Nasyonzini Jovenel anonse nou lagè. Se sou tribin Nasyonzini Jovenel anonse tout jounalis yo atake yo se li k bay lòd. Jodi a m ap mande kote ANMH? M ap mande kote ami? E m ap mande kote patwon medya yo? Map mande kote a JH. Si se te an 2004 yon jounalis te viktim nou pa konn kòman sa tap ye men jodi an m vin mande jounalis sa yo kap viktim nan lari an eske yo pa moun map fini avèk dènye pawòl sa dimanch m kwè ke son mega bagay lap ye e mega bagay sa tout moun dwe pran responsablite w pou n al aprann madan lari m kontan. Lòt enfòmasyon nan jounal la, Lansman ofisyèl jounen jedi 25 fevriye 2021 an nan Petyonvil nouvo pati politik ki batize Flanbo Demokratik. Nan diskou sikonstans li, kòdonatè jeneral Flanbo Demokratik la, Jean Nego Bonheur Delva, fè konnen nouvo estrikti politik sa mete sou pye pou pwopoze yon nouvèl altènativ ak peyi Dayiti epi fè pledwaye an favè chanjman sistèm diskriminatwa sa a k ap dezimanize pèp ayisyen an depi byen lontan. Nan okazyon Jean Nego Bonheur Delva lanse yon apèl ak aktè politik yo pou fè yon trèv pou fasilite yon dyalòg nan lide pou reyalizasyon referandòm pou nouvèl konstitisyon an ak eleksyon yo li di ki se yon pasaj oblije nan demokrasi. Kòdonatè jeneral Flanbo Demokratik la, Jean Nego Bonheur Delva, te nan mikwo Radyo Tele Eklè. Ou menm, pati politik, asosyasyon fanm, òganizasyon popilè, òganizasyon sosyo-pwofesyonèl, asosyasyon dwa moun ak sektè enfòmèl la, tankou pati politik Konat, Platfòm Politik Twazyèm Vwa,

ki se vwa pèpl ayisyen an, p ap janm rate yon okazyon pou denonse ak tout fòs li mòd pratik teyoris sistèm sa a, tankou, kidnaping politik, anpeche timoun al lekòl, bloke wout, lòk peyi, vide lwil sou mòn kote machin ap pase, simaye zam ak minisyon bay tout timoun ki nan laj pou ta dwe ale lekòl. Sistèm nan pa vle peye taks. Sistèm sa son sistèm ki fè pwomosyon pou surfaktirasyon. Yo gen franchiz sou tout atik k ap rantre anndan peyi an, alòske pwodui premyè nesesite yo vin pi wo chak jou.

pote presizyon jounen jedi 25 fevriye 2021 an konsènan sant Petyonvil k ap fè fas ak yon rate dlo depi kèk jou, selon kòdonatè jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn Pòtoprens lan, Yran Clerveau, sitiyasyon sa rive akoz konstriksyon anachik, pwoblèm anviwònmantal ak lòt pwoblèm ki rann popilasyon nan kominote a pa ka jwenn sèvis, Nan sans sa Iran Clerveau anonse dispozisyon ki pran pou alimante kliyan yo atravè kamyon dlo. Iran Clerveau te nan mikwo Radyo Tele Eklè. Maten an nou reyini nan kad sa a pou ke nou mentnan lanse yon pwogram ke nou genyen isi a ki se yon pwogram ke nou batize l Ti enfòmasyon avèk laprès pou abòne nou yo. Ti enfòmasyon. Avèk laprès pou abòne nou yo. Donk se yon rankont ke na pral genyen chak mwa dan le bit pou ke nou enfòme abòne nou yo mentenan kalite sèvis ke nap ba yo. Lòske gen yon ti pwoblèm kote ke gen yon ti pwoblèm de distribisyon donk swa petèt ki di a petèt materyèl nou ki an pàn ou ot oubyen sitiyasyon sosyo politik ou ot donk kapab gen yon ti pwoblèm ke nou paka ba yo sèvis la a tan. So nou di chak mwa nap reyini pou ke nou fè ti dyalòg avèk tout abòne nou yo e popilasyon an jeneral. Genyen yon pwoblèm ki poze jodi a nan tèt de lo, sa se le pwoblèm majè, se ke tout moun anwo Petyonvil yo pa kapab enben jwenn dlo pou yo sèvi. Pwoblèm nan kisa l ye? E diferant entèvansyon ke nou fè e avèk lapui di direktè jeneral mesye Guito Edouard, pou nou rezoud pwoblèm sa a. Donk, an depi de tout entèvansyon yo, pwoblèm konstriksyon anachik, pwoblèm ki genyen anviwònmantal, si nou pèmèt mwen, e ot, pa pèmèt ke nou desèvi tout kominote a jan nou menm nou genyen l nan objektif nou. Kòm nou gen ti pwoblèm pou nou sèvi moun yo avèk pwoblèm materyèl sa a ke nou genyen, plizyè materyèl ki gen pwoblèm, notamman yon rega ke nou gen, ki bay anpil pwoblèm ke mesye Thomas pral pale nou e ke nou di nou pran dispozisyon pou nou alimante kliyan nou yo, pèmèt ke kliyan nou yo kapab resevwa dlo yo pa kamyon, notamman de diferan kamyon ke nou genyen avèk kontra ke nou fè avèk lòt pwopriyetè de kamyon, ajoute sou kamyon nou yo pou ke nou sèvi popilasyon an paske devwa nou se. Alimante popilasyon an an o otan konvenab. Direktè operasyon Kòdinasyon Jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn Pòtoprens lan, Thomas Edouard, fè konnen degradasyon anviwònman nan tèt dlo mete yo nan enkapasite pou alimante popilasyon nan kominote a, Thomas Edouard fè konnen Teknisyen yo ap travay san rete pou rive debouche divès rega alivyon bouche. Nan okazyon an Thomas Edouard lanse yon apèl bay popilasyon pou evite konstriksyon anachik yo akoz yo gen gwo konsekans sou nap yo. Thomas Edouard te nan mikwo Radyo Tele Eklè. Pwoblèm ki genyen tèt de lo a se yon pwoblèm alivyonè li ye, sètadi ke degaradman, degradasyon zòn yo. Tèt de lo sitiye lon ravin ki nan Pelren 2. Si tout moun konn sa k mache tèt de lo a, se anlè a ke nou genyen Six Regards. E pwoblèm nan, degradasyon zòn nan fè ke a chak fwa ke gen lapli, tout alivyon yo vini konble rega yo. E sa ki vit fè ke youn nan rega metrès nou yo ki se kolektè nan tèt de lo a, li bouche nèt avèk alivyon. E depi kèlke tan, nou kòmanse travay darachpye pou nou kapab fè kiraj Wogàn sa. E avèk apui Direktè Jeneral la, nou te jwenn kamyon MTPTC, eskavatris, pou nou kapab dekese toutolon de ravin nan pou nou jwenn mwayen pou nou fè kiraj sa. Jiskaprezan, nou arive a yon sèten nivo ke nou kapab di ke n ap jwenn solisyon pou nou debouche. Aktyèlman la, Depi yè nap travay darach pye e pou kure. Avan yè nou fè yon entèvansyon avèk TPTC ankò avèk ekskavatris yo. Yo dekese pou nou byen ke lapli te tonbe men si nou pat gen èd sa yo nou patap ka rive lan pwen ke nou rive yo. E nou kapab di ke nou pi prè jwenn solisyon pwoblèm nan pa rapò a acha ke nou te ye a paske apui sa yo ke nou te jwenn nan li te trè avantaje pou nou. Men erezman. Solisyon an tou, e n ap lanse yon sòt de apèl a konsyantizasyon ke lò nou genyen sitiyasyon degradasyon anviwònman sa yo, li defisitè pou rechaj nap yo. Paske tèt de lò avèk de plim, se de pwen do ki sitiye lan li e lan flan mòn lan zòn Pelren yo. E toutotan ke nou pa jwenn yon solisyon pou korije afè alivyonèl sa ki lan zòn lan, sitiyasyon sa yo Nou toujou ap eseye bute sou yo. E m panse ke n ap lanse yon mas yon mesaj de konsyansityasyon avèk moun ki abite nan zòn yo pou yo evite ou di mwens limite konstriksyon anachik yo ki pa la swit pa vin ba nou pwoblèm nan tèt de lò a. E tèt de lò se yon pwen men gen lòt pwen ankò ki sanse nan menm sitiyasyon sa yo. Yo pa osi grav ke tèt de lò men nou tire sonèt dalòm nan pou n kapab wè si n kapab frene degradasyon vilman sa yo paske Li frajil pou nap nou yo. Toutotan gen sitiyasyon sa yo, nap nou yo pap ka rechaje, e pwoblèm de resous ke nou genyen sou tèt de lo, li pral rejayi lòt kote ankò, tou kòm tinèl e Route de Frères ki depann de tèt de lo, Kanapevè ki depann de tèt de lo. Sa yo se sa ke nap eseye sène pou nou wè si na rezoud pwoblèm sa yo le pli vit. Nou rive nan pwen pou nou mete fen ak katriyèm edisyon Eclair Info pou semèn lan, men anvan nou ale nap raple w kèk nan pwen ki tap domine aktyalite a, Pou pi piti 4 moun mouri, plizyè prizonye sove,

Konvokasyon Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, adrese bay ansyen senatè Nip lan, Nenel Cassy, nan dat vandredi 26 fevriye k ap vini la a, pa konfòm ak lwa ayisyèn yo, selon deklarasyon avoka ansyen senatè Nip lan, mèt André Michel. Nan sans sa, mèt André Michel fè konnen l ap tann plis detay bò kote dcpj sou konvokasyon sa a. Kòdinasyon Jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan Pote presizyon konsènan rate dlo sant Petyonvil ap fè fas depi kèk jou, selon kòdonatè jeneral Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn Pòtoprens lan, Iran Clerveau, sitiyasyon sa a rive akoz konstriksyon anachik, pwoblèm anviwònmantal pou nou site sa yo sèlman. Se pwen sa yo, ak divès lòt ki te fè esansyèl jounal nou. Mèsi pou pasyans ak fidelite ou te akòde ak jounal la. Rete branche pou rès pwogramasyon televizyon an. Bonswa tout moun.